Tout Ayisyen nan, Jodi a nan Sante Pam nou pral pale de nitrisyon ki genyen nan zanmann, nwa avèk pistach yo. Mwen sonje lè m t ap leve Ayiti te gen yon pye zanmann nan lakou lakay mwen an e se tout tan m te konn ap ranmase grenn zanmann ki tonbe. Lè konsa m pran yon wòch m frape zanmann nan pou m kale l epi m pran zanmann ki anndan l lan. Se te bèl moman. M ap mande èske timoun alèkile toujou fè sa?

Leplisouvan, moun ki fè kolestewòl pa gen okenn sentom. Okazyonèlman, yon moun ka gen yon bagay jòn ki leve sou kò l ki rele an franse zantom, ke leplisouvan sa endike kolestewòl lan li wo. Men pou anpil moun, gen de lè se lè li fin twò ta yo reyalize yo fè kolestewòl. Se sa k fè li enpòtan pou toujou al konsilte ka doktè w. Nou fè yon emisyon deja sou kòman. pou jere kolestewòl ou si w rate li, al gade li sou YouTube paj nou ki se Sante Pam Show epi sou wèbsayt nou ki se www.santepam.net. Kèk lwil ki gen bon grès ladan yo se lwil oliv, lwil kanola ak lwil pistach. Nou ka pale de lwil yo yon lòt lè. Ann kontinye pale de nitrisyon ki genyen nan zanmann. Nou di deja zanmann gen yon tip de grès ki bon pou kè w.

Kounye an, ann pale de nwa. Nwa gen bon valè kwiv, manganèz, magnezyòm ak fosfò e nou esplike poukisa yo bon pou kò deja. Nwa genyen tou vitamin K, zen, avèk fè. Zen son mineral ki enpòtan pou moun ki gen. gwo blesi, ak moun ki fè operasyon, paske li ka ede yo geri pi vit. Fòk mwen ajoute, moun ki bwè bwason ki gen alkowòl anpil, le pli souvan nivo zen ki nan kò yo ba paske alkowòl lan diminye kapasite pou entesten l yo absòbe zen an. Epi alkowòl lan entansifye valè zen ke moun sa pèdi nan pipi li. Ok pou n kontinye pale de nitrisyon ki genyen nan nwa, nou di nwa gen vitamin K ladan. Vitamin K ede w sispann senyen lè ou blese. Yonn nan sa ki enteresan de vitamin K se ke nan Etazini depi nan lane 1961 depi gon ti bebe ki fèt yo ba li vitamin K.

Tanman, kounye an ann pale de nitrisyon ou jwenn nan pistach yo. Pistach gen bon valè pwoteyin, manganèz, folat, kwiv, manyezyòm, vitamin E, fosfò, avèk fib. Nou pale deja de tout vitamin ak mineral sa yo. An Ayiti mwen konnen anpil nan nou renmen fè ti manba nou. Mwen renmen gou manba. Ayisyen an, depi lè mwen tou piti mwen renmen manje l. Mwen pa kwè gon lòt kote ki ka fè manba menm jan avèk Ayisyen. Tout zanmann, nwa ak pistach pa menm. Ou jwenn diferan kalite nan makèt yo. W ap jwenn sa ki gen sèl ajoute ladan yo, konsa tou w ap jwenn sa ki gen suk ajoute ladan yo. Epi w ap jwenn sa ki pa genyen anyen ajoute ladan yo tou.

Ou renmen jounen jodi an se antrene w te antrene tèt ou. Ou ka abitye tèt ou a manje nwa ki pa gen sèl osinon ki gen mwens sèl ladan yo. L ap pran w ti tan pou fè sa. Plis sa w ap jwenn ajoute nan zanmann, nwa ak pistach yo se sèl avèk sik. Men chache evite kalite sa yo. Nou fè yon emisyon deja sou efè twòp sèl avèk twòp sik genyen sou sante w. Si ou rate yo,

Mwen pa konnen kòman bò lakay pa w yo rele sa, se yon pisach griye, yo pile l nan yon pilon apre l fin griye epi konsa l vin fon farin. Men, manba an poud n ap jwenn nan makèt lan, li pi rafine. Ou ka eseye l, si w vle, pa pè pou w eseye yon lòt manje goba a ui Dieu avè. Ou ka pran 2 kiyè ladan, miks li ak yon ti dlo osinon lèt, si w vle plis pwoteyin, epi l ap fè yon. pat tankou yon manda. Ou ka metel sou pen wap manje san pwoblèm. Anpil moun lè mwen ba yo manba an poud lan pou yo eseye, yo toujou yon ti jan ezitan pou yo eseyel. Men anpil nan yo lè yo eseyel, yo wèl pa mal ditou. Yo renmen gou an. Pa pè eseye yon manje ki nouvo. Ou pa janm konnen. Ou ka vin renmenl. Yonn nan sa mwen ta renmen nou konnen de zanmann, nwa ak pistach yo, se ke paske nou esplike tout kalite nitrisyon ki ladan yo, epi paske nou di yo bon pou sante w, sa pa vle di ou dwe manje yo an gran kantite. Sa pa vle di ou ka pran yon bokal ki plen nwa epi ou chita avè l wap manje l epi w manje tout. Sonje moderasyon. Ou sonje nou pale de bon kalite grès ki genyen nan zanmann, nwa avèk pisach yo, grès gen anpil kalori ladan. Sa vle di zanmann, nwa ak pisach yo gen anpil kalori ladan yo. Yo bon pou sante w, men fòk ou manje yo an moderasyon. Pran abitid lè w pral manje zanmann, nwa osinon pistach, mete valè ou vle manje an nan men w, tankou yon ponyen. Valè ponyen w ka pran an, se sa ou ka manje. Pa pran yon bokal nwa ak pistach osinon zanmann epi w al chita devan televizyon an. W ap abouti manje twòp.